Li klè ke se pral. Men se yon gwo skandal li ye tou wi. Paske w sonje Lula ka lekòl. Ou konprann? Nasyonalis li ye li menm.

Ancelotti gen yon kalite pou li. Malgre sa ou wè e senkyèm yo fini. Match Ekwatè a pa t ap fè l non frè.
Li konn yo konn jwe koup Ancelotti. Ancelotti konn jwe koup anpil. Se antrenè koup.
Se antrenè koup epi e sa m renmen nan bagay la se ti Rodrygo m wè li rale a epi Rodrygo byen pase nan match la. Bon, youn nan pi gwo bagay e Vinicius di yon bagay dènyèman ki. ki enteresan. Misye jis fè yon analiz an fonksyon de de reyalite pa l avèk antrenè a. E li kapab parèt yon sòt de ti pik pou pou pou Xabi Alonso menm lè m pa kwè se yon pik li ye. Misye jis bon verite. Misye di w ke Anceloti se se pi gwo antrenè ke l ke l kontre. Sa vle di ki ba l konfyans, ki pèmèt ke l amelyore. E avèk Ancelotti se yon relasyon spesyal. E si yon moun ap gade Vinicius depi lè Ancelotti pran seleksyon brezilyèn nan, m pa menm fè apwòch nan statistik non. Mwen fè apwòch lan foutbòl, sa vle di sa misye ap fè sou teren an. E m panse gen de jwè e genyen seleksyonè menm ki gen antrenè menm ki pèmèt ke yo pwogrese nan ba yo konfyans nan ba yo libète pou yo eksprime yo paske si nou pran Vinicius sou Ancelotti meyè moman karyè Vinicius li fèl avèk Ancelotti. E nan Real Madrid, sa vle di uityèm, sizyèm, dezyèm avèk gwo kalite foutbòl. Nan seleksyon brezilyèn nan, mwen menm mwen toujou di sa, nan tout jwè ki swa meyè jwè di mond, paske pou mwen 2024 se te Vinicius ki te meyè jwè di mond, oubyen se meyè jwè seleksyon brezilyèn nan, se Vinicius a 24, 25 an ki genyen mwens gwo match, ki pa gen gwo statistik, ki pa gen referans pratikman. Bon, paske si w pran pa egzanp yon nèg tankou Ronaldinho, se vre Ronaldinho li pa gen anpil referans nan seleksyon brezilyèn nan, men Ronaldinho pa t medyòk jan Vinicius te medyòk la. E m ap pale de a laj sa a, di 24, 25 an. Gòl tchak li fè pou Venezuela koup. Ya, 24, 25 an, sa vle di, si n ap pale de gwo bòs yo, Ronaldo, nèg sa yo nan peryòd sa a, 23, 24, 25 an, yo gentan. Yo gin tap fè flanbe, yo gin tap flanbe, yo gin tap fè lòbèy. Kounye la, vi Vinicius pa oblije, pa fòseman se vi sa ke Ronaldo oubyen envès lan. Kounye la jwè lan mwen menm, youn nan bagay ki esansyèl, li klè ke Ancelotti ap fè Casemiro, Bruno Guimaraes nan mitan tèren an pou Brezil an 2026. Sa m pa menm gen dout sou sa. Sa di mondyal misye misye ap kòmanse avèk Bruno Guimaraes, Casemiro. Amwen ke gen moun ki emèje. Amwen ke gen moun ki emèje.
Men kounye la. Seleksyon brezilyèn sa bezwen o nivo di milye de tèren on pye. Pye sa ki gen kapasite pou dikte jwèt ofansif ekip lan, pou konbine avèk lòt jwè yo, pou pèmèt dè jwè dèl kòm Vinicius, kòm Estevao etc jwenn balon an nan zòn pou yo jwenn li. Paske kisa Ancelotti genyen kòm antrenè ki diferan pa rapò avèk lòt antrenè yo? Ke sa w pran Neurdo ke w pran Ou pran El Niño Era byen ke El Niño Era pa italyen se ajanten, ou pran El Niño Era ki te kareman vin natiralize italyen, ou pran Trapattoni eksetera. Ancelotti li menm li li se yon antrenè ki atipik, se yon antrenè ki ibrid, ki pa esklav sistèm, ki kap ki adapte l an fonksyon de chema a, an fonksyon de jwè k nan men l, li pa gen pwoblèm pou l fè sapè de Nowèl lan, li pa gen pwoblèm pou l fè yon 4 2 3 1, li pa gen pwoblèm pou l fè yon 4 3 4 3 3. Donk se kanmenm yon seleksyon brezilyèn pou Ancelotti ki kwè ke On ekip ap byen jwe se byen atake, byen defann. M panse ke Brezil, sou sa ke l montre la kòm apwòch, li montre ke l kapab atake byen, li montre ke l kapab defann byen e fè ansòt pou Vinicius anndan pwojè a ap jwe trè byen, kap bon pou jwè lan, kap bon pou M gen 2 rezèv a sa w di an. M gen premye rezèv ou pa m wè ou pa ou pa wè ke nan afè Vini Vini an ke Vini se nan 4 3 3 ke l alèz. Sa fè 1, m panse ke fò w ta fè remak sa.
Byen ke meyè Vinicius lan pa pase pa nan 4 3 3 non.

Lè Lanoup la parèt, animasyon ekip la, lè ekip la gen balon, lè ekip la pa gen balon an, ki sa l fè? Li trè klè efektivman ke Bellingham se yon nèg ki vini nan dènye tyè la. Misye vini, l vini nan dènye tyè la. Misye kreye fo spis anpil, se ki te fasilite efektivman Vinicius. Donk, lè Vinicius, men il faut remarquer ke zòn de predileksyon Vinicius, se jwenn angle mò w la, kase w sou do, Antre ti pas an retrè. Lè l pa fè l, li koupe teren an, li fè iks la, li al parèt nan fas kan an pou l fon klasman. Donk se sa l t ap fè ki mete l balon dò, vis balon dò an 2024 la. Donk fòk nou konnen l. Dezyèm bagay m gen yon ti rezèv avèk ou, se ke mwen mwen kwè ke lè gran ekip mondyal a e nan peryòd sa la, Ancelotti gen yon bagay li fè nan klèb mwen ki mache. M pa konnen si l nan seleksyon l ap mache tou. Ekip Ancelotti jwe M ap tou fè yon ti zye dlo a ekip Ayisyen nan lè n ap rive sou li. Ekip Ancelotti yo jwe laj, sètadi ke espas yo trè gran antre liy yo. Ekip Ancelotti pa jwe trè trè trè gwoupe. Lè gran seleksyon brezilyèn pa jwe konsa. Lè gran seleksyon brezilyèn parapò a baz teknik elve yo. Yo jwe, yo okipe ti espas yo anpil. E lepri yo sòti avèk an jogo bonito epi yo rive sou ou. Men m pa konn si kounye an lefètke ekip la ekip la nan razè tann mwen wi lefètke ekip la nan razè lontan kounye an vin bay rezilta avè w ou pa ka vin di m ke Doktè Nadou ou pa mache bwòdè e m se pitit sanba papa. Men an jeneral lè w pran kilti foutbòl ekip yo. Ou ap wè ekip Ancelotti se ekip ki jwe trè laj e Brezil kòmanse jwe konsa tou. E Vanvan, fò nou fò nou klè, fò nou fè yon poze sou bagay Jogo Mannito ap pale la. Fò nou klè sou sa wi. E lè w pran Brezil menm, esans Brezil se bèl jwèt fò balon nan pye yo. Brezil gen 20 tan la a e plis li pa nan bagay w ap pale la a. E. Sa tou li gen 2 rapò, li gen rapò avèk fòmasyon an, jwè yo, timoun yo, epi li gen rapò avèk talan ke ke peyi an li menm l ap pwodui. Paske se fasil pou w fè Jogo Bonito ansanm ak Ronaldo, Ronaldinho,

de talan ke w genyen epi pwojè ekip lan. Sa vle di, sa ekip lan genyen kòm pwojè. Pwojè Scolari an li pa t yon pwojè Jogo Bonito. Pa bliye Brezil an 2002 soufri, trè soufri. Ou pa t konnen l tou non.
Kont Bèljik. Atan, ou pa t konnen l tou non.
Pou listwa, 77 jwè, 4 antrenè pase sou eliminatwa la. An men kòman nou pral fè pale de Jogo Bonito?
Lè misye vini, misye pa parèt favori nan antrenè yo. Misye jwe. Sak pase brezil la yon pakèt nèg ki tap pede blese epi nan koup du mond nan tout refè wi epi misye jwe yon 5 3 2 ki pa stil brezil deja se te se te mauro galvao ki tap fè libero se te lazaroni ki te konn jwe sistèm sa an 90 epi misye jwenn pè latero kafou roberto carlos la. Aryè santro yo min biznis, Gilberto Silva pran fòm li, totalman pran fòm li, epi mesye lè 3 R, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Brezil 2002 an, li pa jwe gwo bonito. M pral m pral ba w plizyè ka. Brezil 2002 an soufri a 2 repriz kont kont kont kont e e e La la Beljik. kont la Turki.
Tiki Beljik.
Klè. Li soufri kont Beljik. Yo di, tande non, e e teknisyen yo di nou lè yo fè zoum sou nou, nou tou nwa.

Lekip de 86 batay e Lafrans mete deyò nan tir o bi an nan kar de final. Lekip de 90 ke Lajantin mete deyò pa grenn gòl Marado e grenn gòl Kaniglia sou baz de Dyego a. Lekip de 94 ki vin chanpyòn di mond son ekip trè reyalis, son ekip trè eropeyèn.
Ou dakò?
Avèk Dunga, avèk doub pivo Dunga e Mauro Silva. Lekip de 98 te konn fè anpil ti rakèt ladan l men pa bliye ke l te gen Ronaldo ladan l. Ok li rive an final 2002 l batay pou l rive men 2002 a tou li pat gen gwo ekspresyon men pa rapò ak lè 3 zè an e sitou le kare majik e ke fanmi kafou avèk Roberto Carlos fè ekip la te gen yon bèl alan men ekip la pa tap toke anpil a la brezilyèn e jodi kilè ankò nou di kilè ekip ou menm pou nou vin yon match paske se ti moun 2000 nou ye e. 2006 ekip la konpa gen sipèsta ladan l? Non, Brezil sipèsta Brezil pa janm gen fon jwèt. Sa vle di Brezil 2006 la se yon ekip ki te gen sipèsta ki anpile nan kolektif la, nan efektif la men ki pa janm gen yon kolektif ki rile. Brezil pa janm rile. Sa vle di si n ap pale de aspè Jogo Bonito a, sa vle di nan vrè esans lan se ekip 82 a. Sèlman. Se ekip 82 an, di li si n ap pale de Jogo Bonito a, di Tele Santana a, ekip 82 an vin gen zès 86 ki elimine kont Guadalajara, kont Lafrans nan tiwobi. Ekip 90 lan avèk Zlazaroni ki te gen yon bèl ekip, sa vle di yon ekip ki te trè jwez. Men apre sa, si w gade Brezil 2002, se endividyalite yo. Paske Brezil soufri. Se endividyalite. Kont la Bèljik e kont la Turki. Brezil jiska.

ki soufri nan dimansyon sa a nan mondyal la, sa k fè diferans la pou Brezil se endividyalite a. Men kounye a ekip 82 an, sa vle di sa ekip 82 an ap fè, k ap pwodui foutbòl, kalite teknik, esans jwèt la, Tele Santana kòm antrenè, ou gen tout gwo jwè sa yo, byen ke se te yon ekip ki te gen yon endisiplin taktik ki te grav, ki fè Itali bat yo jan yo bat yo a, 3 a 2 avèk 3 gòl de Paolo Rossi. Men kounye la mwen menm avèk Ancelotti, m pa pral rantre nan nan on lojik pou m al egzije Ancelotti on bagay ke jodi an la a lòd di jou se pa sa l ye. Men ekip Ancelotti pa nan Jogo Bonito. E ekip Ancelotti pa nan Jogo Bonito e egzijans ki gen nan ka Brezil lan jodi an la pou Ancelotti se fè Brezil genyen koup di mond. Se pa on kesyon de de bèl jwèt ankò. Avan de mete Brezil di favori koup di mond, menm si Brezil tou favori koup di mond sou papye, Avan de di Brezil fè koup di mond lan mwen panse ke fòk Ancelotti fè Brezil vini nan nan liy gwo tonton ekip kap jwe de gwo match foutbòl kont nenpòt gwo kadò ewopeyen yo e Malerezman vin baka pap gen sa rezon an jan jan kontèks foutbòl lan ye an avèk konpetisyon kap fèt yo Brezil pa pral jwe gwo match vrèman poul poul poul poul veritableman teste nivo l e sa son gwo pwoblèm ki genyen bagay lig dè nasyon sa. Lig dè nasyon an, ou konn sa l fè? Gen anpil moun ki petèt pa fè analiz sa. Lig dè nasyon an. Li ranfòse kapasite ewopeyen yo. Ranfòse kapasite seleksyon ewopeyèn yo pou y al chanpyon di mond. Paske, kit ou di se yon amikal amelyore l ye, li gen lajan, li kòmanse gen anplè an tèm de konpetisyon e gwo advèsè ewopeyèn yo teste yo antre yo. Yo pa jwe a piti non.
Yo pa jwe a piti.
Brezil, lè Brezil fin jwe eliminatwa koup di mond, lap teste l kont Japon. Kont Kore. Kont Kore. Se pa 2 veritab test ki kapab di w men ki kote w ye jodi an. Li kapab di w kote w ye pa rapò avèk ou. Men kounye la, kòman w pral jije tèt ou, ou pral jije tèt ou pa rapò avèk advèsè lan. E se pyèj sa k genyen lè anpil moun ap pale wi. Reyalite Lig dè nasyon an, Li favorize seleksyon ewopeyèn yo paske Lalmay jwe kont Itali, Langletè jwe kont Lespay, Lawoland jwe kont Lalmay. Sa vle di yo veritableman wè vrè nivo yo. Kounye la yo gen yon match y ap jwe kont Ajantin, yo gen yon match y ap jwe kont Brezil nan koupdimond ki se match. ke nenpòt bagay kapab pase, men le fè ke yo pa gon abitid pou yo te teste yo fas ou, e yo menm yo gen abitid pou yo teste yo kont gwo ekip an Ewòp yo, donk sa favorize yo. Wi, mwen konnen. Byen si. An n bay mèt di jeu a pase pas tou. Non, diskisyon nou an te bon. M t ap, m t ap tande nou. Epi, lòt bagay. Silovaki fè lalmay kado kalifikasyon an. Lalmay tap tou kalifye monchè. Hein? Lalmay tap tou kalifye.
Non men pou lalmay te kalifye fòl te bat slovaki. Jodi a li pa oblije bat li non. Paske pa bliye li pran 2 zero nan men slovaki. E slovaki pèdi nan ki bò sa li menm? Slovaki pèdi yè wi. Kont kiyès?
Devan yon ti ekip.
Men lalmay menm a 10 li bat li bat mal 4 zero. Li bat a 10 jwè. Byen bonè wi.
Malte a 10 la pral bat 4 0 sèlman? Wi Malte a 10 jwe byen bonè.
Men bagay la. Ka verifye sa. Bagay Lalmay la son pwoblèm wi. Non ala bon bagay. Mwen pa konn bagay la non. Di teknisyen an yon ti kal nwa lèl fè zoom. Se oditè kap e. Oditè sa se oditè m konnen sa. Moun Brezil men Barcelone pa chèl pa wonn. Ilè.

Nan sa Brazil bezwen fè a pou pou fini Raphinha inik wi. Esplike w. Raphinha premye bagay se se pa yon nèg ki rechinya. Sa vle di sa ekip Ancelotti renmen sa. Sa vle di Ancelotti renmen de jwè ki nòmalman ap ap fè pressing, ap fè bagarreur. mete l o sèvis di kolektif. Dezyèm bagay, nan apèl de bal pa gen okenn jwè nan seleksyon brezilyèn nan ki ka fè apèl de bal ke Raphinha. Twazyèm bagay. Ventyèm minit de jeu e Malte a a di jwè a. Twazyèm bagay, Raphinha montre avèk le tan, sezon pase rive sezon sa, li gen yon sans gòl. E sans gòl Raphinha a se sans. de deplasman l ki mete l nan sitya pou l fè pou l fè gòl. Dayè Raphinha se pa yon fran teknisyen, Raphinha se pa yon nèg ki pral se pa yon nèg ki envantif, se pa yon nèg ki nan kreyativite. Se yon nèg ki toujou mete l nan sitiyasyon ideyal pou l trè danjre pou l fè gòl yo. Kit ou pran Vinicius ki gen talan an, Valè entresèk lan, ki tou pran Rodrygo ki pi konn jwe gen plis talan ke Raphinha, yo pa genyen sans deplasman Raphinha nan zòn danjrez lan. Pati sou baz sa a, kòman pou yon nèg tankou Raphinha pral pèdi plas titilè li genyen kont Everton? Ou di 2 de fon 4 e ou di l byen. Ou atikile pou w di l ankò. Sa vle di ke w pa bay manti ditou. Mwen m pral di w, nan jan Brezil ap atikile tèt li la a, Depi Rodrigo avèk Vinicius bon se Raphinha ki pap la, ki pap titulè. M pa di Raphinha pap jwe non. Pwoblèm la pi bon Ancelotti.
Paske yo kòmanse fè yon kanpay la, de gwo nèg ap di menm si Neymar 70 pou san se fout li te pou nan ekip Brezil. Ancelotti pap rele Neymar la ou twonpe w wi. Ancelotti pap ala Neymar non. Yap fè tanpèt lan Tanpèt lan se si l bon wi Sa vle di m pap pran yon nèg ki M pap ka pran yon nèg ki pa bon epi m vin mete l nan seleksyon non Non men fò m di w ke li gen yon fòs poupou li dèyè l Non Raphinha paka Ou wè Raphinha paka pa titulè nan seleksyon sa E l ap malè pou Ancelotti Sonje m di w sa la a Si Ancelotti rantre nan lojik sa a 12 oktòb 2025 wi